Directement d'Haïti, professeur Auguste de Mesa. Zawa, l'incomprehension et tout. Humm, pase mwen menm, m di kanmenm fò m mande ou, lè m ap gade sitiyasyon afè de, ok, nèg yo te bezwen pou prezidan an ale, l ale, ok, kounye a la nou pa gen okenn anyen, pandansetan yo. Caricom vin avèk yon plan la pou 7 òm e met ansanm pou yo fè li. M panse ke jan Ayisyen ye a, m panse se li ki te kapab pi bon. Pase ke si se te yon sèl moun, yo pa t ap dakò. Yo pa t menm dakò pou afè kou de kasasyon an ke konstitisyon 87 la te preskri a. Egal, bon, si w pran 7 moun, ki pwoblèm? Kèlè le pwoblèm? Poukwa Nesson Thil pa dakò avèk sa?
Bon euh mwen m bat resèt moun nan mwen problèm de chwa paske gen aktè nan chwa a ki te pati prenant de 1 gouvèneman mesye Martelly an, 1 gouvèneman mesye Moïse an e de 3 gouvèneman mesye Ariel Henry an euh. Se gwoup on tou retade pou yo pa janm ka genyen omwen on enstitisyon e redemare gouvènman an a de tèt lan, on prezidan ou on konsèy de prezidan e on premye minis, e sibitman yo antre ladan l. Ok, so lè w genyen 7 moun yo, konbyen pati politik ke n ap pale la a?

Non se absidite men wi. Yon pati politik vin menm jan a bann bòlèt. Wi. Chak kafou gen yon bann bòlèt.
Li pi piti pase yon bann rara wi.
Wi.
Li pi piti pase yon bann rara. Pase ke ok. So kounye la li menm si 7 moun sa yo la yo gen pwoblèm. Endividi yo, mwen menm m pa gen pwoblèm ak endividi yo, rapidman mwen gen anpil ladan yo m konnen, gen anpil ladan yo m konnen e gen ladan yo ke m gen yon gwo respè pou yo men ale monte estrikti sa a pa 7 ou rann ou kont sa fè 15 jou y ap diskite pou konn kisa y ap fè an.
Men ki pwoblèm yo genyen an la se kisa pou yo fè eleksyon an menm oubyen pou ki plas pou chak moun pran?
Se sa, plas pou chak moun pran. Odepa, te gen yon ide ke t ap gen yon prezidans wotativ, menm jan ak an Swis. Prezidan an t ap chanje chak twa mwa.
Bon, konbit sa a te parèt enteresan paske omwen, omwen, ta gen yon moun ki t ap pran pouvwa antanketèl. Wi, tout moun t ap jwenn, tout moun t ap jwenn. Prezidans de kòdonatè.
Wi. Men malerezman yo fè bak sou sa kòmkwa yo vle youn nan yo vin prezidan. E anplis, y awoje yo de pouvwa ki pa previ okenn kote nan konstitisyon an e ke tradisyon demokratik ke n vle mete an, yo vle fè w kwè koulye a ke konsèy prezidansyèl sa a vin gon pouvwa lejislatif tou paske l ka entèpele premye minis lan e revoke l. Ò! Li kapab. Direkto kòman sa? Mh. Silex yo komanse mande w privilèj, depi w di yo non, y ap vin nan pouvwa lejislatif, y ap vin gen menm fenomèn nou te gen nan sena a, depi w bezwen yon minis tonbe, ou bezwen yon minis tonbe, ou gen yon kòb e yon gagòt tonbe. Mwen panse ke il fo pale de se konsèy prezidansyèl, fò l te gen yon wòl de kò de regilasyon, yon wòl de vizyon, yon wòl dekout, yon wòl dòganize, de pran lè mezi pou òganize de seleksyon pwòp.

Finalman, lè tout bagay se yo kap fèt lan la, li hors de jeu, li, li, li, li pa ladann. Li, li pa gen okenn anyen li kapab fè, li pa gen, e, e bagay, li, so, yo vle di m kounye a la ke misye pap janm kapab vin an Ayiti, vini pou l fèmen kay l?
Bon, mwen menm mwen trouve ke sa k rive Ariel Henry a, se se yon jif pou nou tout Ayisyen. Wi, se yon wont. Se yon wont li ye pou nou. Fò n asime l. Fò n asime l. A mwen mwen di l depi depi premye jou a m di l. Mwen m di li, li pa nòmal kon nèk te chèf de gouvèneman, ke n gen de pwoblèm de jesyon avèk mesye Ariel Henry, men mesye Ariel Henry nan listwa ap le premye minis. Wi. Kijan n ka pèmèt.
e l ka pèmèt ke dè zotorite etranjè deside ke yo kenbe l. A kèl tit? A kèl tit? Jiska dat il est coupé du monde, li pa ka pale, li pa ka di anyen. Donk, se lè, men an menm tan tou, s on leson pou listwa. S on leson pou listwa e m kwè on fwa pou tout, politisyen ayisyen ap fin konprann sa. E sa k rive l la ap rive ankò, l ap rive lòt moun tou wi. W ap pati epi yo p ap kite w tounen. Wala!
Se yon nouvo pòt wi yo ouvri la. Yo ouvri yon nouvo pòt ke nenpòt nèg ki pati, si pèp la deside yo di ou pap tounen, ou pap tounen. Donk sa vle di yon nèg ki minis la, ou gen yon pwojè ke yo met devan ou de nenpòt kèl peyi, ou di non li pa bon, li pa reponn a nòm, li pa reponn a kritè, yo envite w nan yon konferans entènasyonal, e ata grenn sipriz ou pa ka tounen. Exactement.
Ki yon itineran.
Se pa normal. C'est un manque de respect à l'ensemble des Haïtiens quelque soit sa n gen avèk Ariel Henry an m trouve decevant que des moun ap bat bravo sa k pase a. Esa m pa konprann nan yo kontan wi yo te kontan yo te kontan pou l ale menm jan yo te kontan pou Jovenel Moïse ale a kounye a lè l fin ale a li menm kounye a l pa kab tounen yo pran pòz tankou l pat janm egziste. Ki vle di ke, alò ke pandan se tan tout moun dakò, majorite moun nan peyi a m ap pale avèk yo, yo dakò pou Guy Philippe te kapab pran tèt peyi a, te kapab ranplase Ariel Henry. Men yon lòt bagay m pa kab konprann ankò.
Mwen menm m panse ke nou rive nan yon nivo ou mo sa k rele moral la, sa k rele etik la pa egziste. Non.
Chak moun son bagay yap eseye degaje tèt yo pou gad soka rive. Mwen menm mwen trouve desevan ke se 7 konseye di prezidansyèl pa aksepte ke yap pase on chèf de gouvèneman nan tenten konsa. Mwen menm fòk nèg yo ta denonsel pou yo di il faut respecter ce chef de gouvernement paske youn ladan yo gendwa pati jondi an pa konnen. Oh wi!
Egal si yo dakò menm menm yop eh!

de ce qu'on peut faire d'un homme d'Etat Haïtien. Exactement.
Men nou te deja konsa depi davan, pase menm epok lò wè Kanada tap ple de endekse on paket biznisman, on paket premye minis, prezidan, nou te deja wè son kote konsa nou tap mennen tèt nou.
Moun ap blodi a tou. Yo dak ehe se an anglè nou rele sa monkey see monkey do senj wè senj fè son pakèt makak yo ye yo wè yon premye makak tonbe ap danse yo tout leve yo tout tonbe danse men san yo pa panse san yo pa kalkile
Mwen panse se sa k lèd lan donk lè se konsèy prezidansyèl ap aksede o pouvwa sou lawont.

C'est ce que vous voulez, mais au moins, faites-le dans la dignité et le respect de l'autre.
Mwen chè, mwen byen kontan, pase, wè, bon, mwen byen kontan mwen pale avèk ou jodi, pase ba e sa ba mwen problem, pou mwen ke yo just bliye Ariel Henry, tankou se yon garbage, tankou yon fatra ke yo jete, alò ke mesye a, se bon moun ki dal do eleksyon, se yon moun ke yo chwazi, yon moun ke yo chwazi, dapre mwen ke, mwen gen presyon, ke Jovenel te chwazi misye,